Yeah le mond m salye nou Humm avan san jou wi Pa gen jou ba yon plenn nan Ba kiyèt pa pè vapè Pa rapò tout sa kap di M vle fè nou tande m Kounya Ti machann mwen yo M konnen nap soufri anpil M konnen nap plen anpil ou konprann e jodia m vle libere nou m vle mete nou alèz kwadèboukè elèv lekòl mwen yo ti machann mwen yo biznis yo Jodi a m bay yon trèv pou tout moun alèz. M pran dispozisyon ak tout chèf baz yo. M bay yon trèv pou tout ti machann sikile alèz. Pase gon pakèt gran moun k ap rele nou sou dosye sa, yon pakèt ti malere k ap rele nou sou dosye sa. Se pa moun non pè non pran trèv non a tèt non e pa moun ki fè non pè ki fè non prann pase tout moun konnen non pap janm pè e lè non mouri pou non pè tout moun konnen non pa pè pèsòn non pran trèv e pou tout moun se ki la lèz e pou tout moun pè nye si ki la lèz tout moun ki te kite kay yo retounen lakay yo. Tout moun ki te kite lakay yo retounen lakay yo. E sèlman moun ki gen fè, ki gen tòl, ki gen de pa kat, nou ta vle ede nou. Moun ki amezi, pase pou nou ka dedomaje moun Micho yo, san fra ni lwa yo te kraze kay yo a. Ki kraze legliz la nou ta vle dedomaje moun yo e sa t fè nou mande tout nèg baz yo sa yo gen oun kontize pou nou wè kisa na fè pou legliz michou a pou nou dedomaje l pou nou ka dedomaje moun yo nou mande pou tout machann malpas yo sikile alèz lamò san jodi l. Mesye, m fè reyinyon avè nou deja. Pa tire sou lapolis, sèlman rete nan limit nou. Sèlman si lapolis antre nan geto nou met jwèt nan men yo. Ou konprann? Si nou ta pral nan yon lòt baz, nou wè lapolis nan wout sa, refize pase nan yon lòt wout. Men si yo pase nan yon lòt wout. Si yo pase nan yon, si nou pase nan yon lòt wout yo antre dèyè nou sa yon lòt jwèt yo ye. Men si yo nan wout pa yo, non nan wout pa nou. Touye je. Le mond, nou konnen se konfli gang a gang. E tou le moman si nou tande yon bri bal pase, nou pral, m antre nan silans mwen la nou pap tande yon peta. Sèlman si son gang ki vin atake m. Ok. Si kote m chita a lapolis vin atake m, ok. Men si m pran yon lòt desizyon tou n ap konnen. Mwen mande pou tout lekòl ouvè, pou tout ti machann nan aktivite yo e pa fòt nou, nou konnen m renmen nou anpil. Pase nou konnen m peye anpil lekòl pou timoun, pase moun lekòl yo rele nou anpil. Moun gran goz yo, moun fo RDP yo, moun fo parizyen yo. Ou konprann? Gen, m konnen gen lopital ki fèmen, fon parizyen gen ti bebe k mouri pou operasyon. Nou pa vle chaj sa yo sou do nou. E pa se, e pa se komisè Ogé te di l ap ban m yon mwa. Mwen menm m te di m ap bloke wout la pou yon mwa. Yo konnen nou ka fè l. Kòm mwen se jwèt tolalito. Epa anyen serye kap fèt. Kounya m chwazi repliye. Nou ret nan silans nou, men son trèv m bay. E nèg yo konnen k sim atòm pam pa piti. Ou konprann? E komisè map pase, komisè Ogé map pase pran tou. Se Ogé ki fasilite lòt gang nan cha yo. Ou konprann? Ki pran 3 chofè moto Doudoun, yo tiye yo. Yo pran chofè moto sou tèt Pon Taba a, yo pran yo, yo antrave yo anndan Doudoun, se Ogé ki lakoz yo. Pase se Ogé t al pran lajan nan men Babankou. ki pou te ka mete ensekirite nan bouk la pase nèg yo santi lè yo gen lè doulè lè moun ap mouri la yo pi alèz ou konprann nou pa met moun deyò sa ka rive kout bal ap tire moun nan pa ka tande bri bal li met tèt li deyò sof moun ki konnen l manman gang ki gen alya bandi ki fanmi gang moun sa yo konnen depi yo antre ap mouri. Ou konprann? Moun sa yo konnen depi yo antre yap mouri. Ou konprann? Apre sa depi se moun ki te deyò, ki te kite lakay li, ki pat gen relyasyon a gang, non vle tout moun retounen lakay non. Pase tout moun ki di, non mete yo deyò, lamò sanjou pat konnen li te met moun deyò. Nou vle tout moun antre, nou vle tout moun nan silans yo e nou vle bouk la gon kal. Pase lapè sa se mwen menm kap chache l wi. Nou wè jan m renmen lagè, m chwazi fè lapè a. E nou vle tout moun ret nan silans yo. Tout chèf de baz mwen yo, m vle tout moun ret nan silans yo. Nou konnen m pa pè moun. Lè m met pye m atè, pye m met atè. Ka gon 2, m ka gon 2 sòlda mouri, ka gon 4 polisye mouri, men y ap toujou entegre lòt moun nan lapolis la. Mwen m ap toujou entegre lòt moun nan gwoup gang mwen an. E mwen k ap refize nèg, tèlman m gen nèg. Moute ka voye 10 ka di, dat ka di, yo konnen m gen nèg, yo konnen alye m anpil. Ou konprann? Gwo pakèt moun nèg yo arete chèf lapolis la sa se pou ou gwo pakèt moun nèg yo arete yo di e bandi yo ye nèg sa yo pa konn men goch yo pa konn men dwat yo kon nèg yo konnen bandi 400 mawozo nou pa ale a 2 lapolis ka tiye yon nèg pou non. Men arete yon nèg 400 mawozo e manti. Ou ka arete yon nèg pou non. Yon nèg kankou ou ka arete yon moun ki pòch nou ki ka konn pale avè nou. Men arete yon nèg 400 mawozo a zam e manti ou ka tiye l. Ou konprann? Paske ou konnen nèg pa m toujou a gwo zam fannfa. Nèg mwen pa soti konsa. Ou konprann? On chèf rete on chèf pou reskosablite ou ansanm avèk komisè Roje. Sa ka rive lapolis la ka ap fè arimaj li la rete moun. Depi nèg yo gade ou, yo pa renmen fòm tèt ou, yo di ou se kaptè mawozo. Ou konprann? E tout moun, majorite moun konnen nèg sa yo pa bandi vre. Ou konprann? M pral di w non de nèg ann bay. Dosye kidnapin nan m poze sou li. M met yon trèv ladan l. Ou konprann? M met yon trèv nan dosye kidnapin nan. M konnen gen kèk nèg ki pral vin dèyè fè kidnapin pa anba anba m pral met brigad mwen sou pye. M konnen yo pral pran moun. Al sere pou yo lage chay la sou nou. On egzanp, Pastè Locha Remy, yo kidnape l yo diye 400 mawozo. E tandiske l pa nan men nou, l pa nan men alye nou. E, e yo konnen si l te nan men m, m t ap gentan voye l ale. Ou konprann? E nou konnen Alex, sou wout frè a. Alex sa e li te nan do ti Greg e li menm kap fè tout kidnapin kap fèt anlè a kidnapin kap fèt taba epa non menm ki fèl tout chay sou kont 400 mawozo megan m pa di m pa fè kidnapin tout moun konnen tout sam fè m fè laprèv e tout moun konnen tout sam fè m gen m fè lakran ou konprann depi nèg yo konnen se zòn m pa met chèf. Yo pase, yo leve moun nan. Epi ou tande nèg Lamò 100 jou. Ou tande yon nèg 400 mawozo. Lapolis, lè m met brigad mwen nan lari, pa wè m met brigad mwen nan lari pou konnen se moun ke n ap kidnape. N ap siyonnen lari a, n ap siyonnen lari a pou sekirite. Tout moun libe libè. Alò tout moun lib. Nou vle tout biznis ouvè. Tout moun ap fè aktivite yo. Ou konprann m vle tout moun sikile paske m konnen nou tap soufri pou sa ou konprann m konnen nou tap soufri pou sa m pwomèt nou si yon moun pèdi yon machandiz e sou wout la vin dèyèl nan men la monsonjou ou mèt antre vin dèyèl kanfe ti ou te gen ou te konn pale avèm ou pat konn pale avèm antre vin dèyèl nan men la monsonjou e dwe m dwe nou sa nou konnen m pa gen 2 pawòl. Nou konnen lèm di yon bagay m pran reskonsablite m yon chèf rete yon chèf m klè sou li. M bay yon trèv pou tout moun sikile libe libè. M vle tout lekòl ouvè yo konprann timoun mwen yo m gen anpil timoun kem peye lekòl pou yo ou konprann konnen si yon moun deyò kel paka antre lakay la ou mèt konnen l se alye gang yo. Gang ke nou met deyò yo. M mande pou legliz la micho a moun yo kraze a m mande pou moun ki vle bay ti sipò kolabore ansanm avè nou pou nou fè legliz la moun yo gen kay moun yo kraze yo gen kay moun Yo boule, moun ki gen siman t gen fè, te ka gen de pak a tòl, ka chwazi kolabore avè nou pou nou pote legliz sa a sipò. Pase nèg yo e zak sal y ap fè. Nèg yo pa sèvi e pwoteje vre. Pase legliz la pa revyen a anyen. Pase fò nou fè l. E sa fè m mande tout tèt baz mwen yo. Ou konprann? Pase fò grès kochon an kout kochon an. Ou konprann? Pase n ap konsante w konnen nou p ap fè lach. Pase fò nou dedomaje moun yo. E yo konnen nou ka fè l. Nou pa gen lajan moun nan men nou, nou pa gen lajan peyi nan men nou, nou pa gen pou, nou pa gen pouvwa nan fè nou menm nan fè tout sa ta depan de nou menm. Pase nye pa pè n pè moun, tout moun konnen nou pa konn pè moun. Kisa yon moun pral ye pou lamò san jou paw. Depi yon moun konnenl pè nou li mèt atake nou. An mankan akasan nap met siwo. Ou konprann? Menm si ou ta touye premye chèf, ou ta touye lamò san jou, ou ta touye dezyèm chèf, ou ta touye twazyèm chèf, 400 mawozo ap toujou ret sou 2. Pase nou gen arelèv. Anben, nou te touye anèl. Sak pase anel mouri izo pa vini izo pa vini poul ko kon zo nan gagann non ou konprann manno kanpe zo fè anbe lky vle di lè ou touye bandi gran ravin ou jwenn bandi pi rèd ou touye lamò san jou pa vle di baz la ap kraze non bougòy pa la nèg yo la pi rèd wi touye lamò san jou touye gaspiyay touye lòt. Touye twazyèm chèf baz la non la pi rèd. Ou konprann? Paske ou konnen non pa pè moun. A tèt non non fèl. Nève nève moun ki konnen non pè atake. Ou konprann? Paske tout moun konnen grand pisans non yo nan plenn nan. Si yon moun pa konn sa konnen politik. Rezo sosyo m konnen sa t pral di byen ap di byen. Sa k pral di mal ap di mal, men mwen menm m vle pou lopital Fò Parezi yo fonksyone, pou wout Malpas la fonksyone alèz. Moun pa gen krentif, moun pa met pa fè met antèn pou ou. Cha yo anwo rale desann. Pase plizyè depatman t bloke. Gen plizyè moun ki pral Okay, Jeremi, Tigwav e Malpas. Jakmèl e Malpas. Depi ou wè wout la bloke, e kòmsi yon pakèt kote bloke. Ou konprann? E pa sèl, e bon e pa sèl wout nasyonal la m ka bloke. Nou konnen m ka bloke wout Tomazo, nou konnen m ka bloke Mibalè, nou konnen m, an, Sans Unique. Nenpòt moun ki atake nou, wout Malpas la elimine. Pa gen youn kap sikile. Pase yo konnen plèn nan ye nan men nou liye si yon moun ta panse yon egzanp wi e pè non pè. Yo konnen nou pa konn fè anyen. Yo konnen gen jounalis ki pral pale byen gen ki pral pale mal. Ou konprann? Non menm fè koupe fè gen de jou nan jou a. Gen jounalis kap moute tèt nèg m konnen k pral fè nèg ba yon pakèt manti pou yo pran 400 mawozo pou pi pou pi gwo nèg ki trè fòkè. E nou menm ki pi wilbray nan plèn nan? Ou konprann? Pase nèg yo e vye yo bezwen fè. Pase yon pakèt jounalis bouda chire, yon pakèt tèt bòchèt. E pase nèg yo konnen e lòt bò yo e ki fè yo ka kanpe, yo ka grennen. Nèg yo konnen se Ayiti yo ye, GPS la t ap lokalize yo. Dwonn nou t ap sou tèt yo. E m vle tout moun sikile. Depi jodi a tout moun ki jwenn voice la, tout moun sikile libe libe. Ou konprann? Jodi samdi 26 la, m vle tout moun sikile. Ou konprann? M vle tout moun pa danse gat nan makout ou, m vle tout moun. Ou vle ret lakay ou ret lakay, ou vle sikile sikile men tout moun ki deyò depi ou pa ta apatyen a bandi non vle w retounen lakay ou. E jou ke ta gon ta gon atak se mwen menm kap lage yon lòt odyo ankò pou m di silvouplè ti machann mwen yo, elèv lekòl yo, lopital yo silvouplè fon prete m plèn nan se mwen menm. kap mande nou prete m plèn nan lèm vle prete l depi se bagay ki revyen ki revyen a nou menm tout moun sikile depi se bagay ki ka ba nou pwoblèm pa bò pa bò kote pa nou nou vle tout moun sikile pase yo konnen nou menm ki nou menm lan. Ou konprann? Yo konnen nou menm ki nou menm lan. Pase m konnen pral gen plenyen. M konnen pral gen boude. M konnen pral gen bokou plenyen. Ou konprann? Granmoun pa jwe.